Gen youn ladan yo, yon polisye wo, misye te afekte nan komisarya Petyonvil lan, misye rale zam li, misye baskile zam nan sou mwen, misye pran m nan lestomak epi misye fè m desann machin li. Lè m desann machin nan, misye fouye m, misye fouye machin nan tèt anba, gaye tout bagay nan machin nan, misye chèche agoch adwat. E mwen k responsab brigad de Dogo Metivye, donk Kago. Donk si w wè bandi poko atake Petyonvil se mwen menm. Donk m pat gen ase de fòs nan goumen an paske chak swa m fè nay map siveye pou nèg yo pa ateri Petyonvil. Misye te rive te mete do m atè, misye te frape m anpil, misye ban m anpil kou nan gòj mwen, ban m anpil kou nan do m. Misye te gen yon galil nan men l, donk se a galil la misye frape m. Epitou 3 polisye te akonpanye m monte machin pa m nan. Yo di ke se Delma 33 yo pral avèm. Mwen menm ki son nèg fòme mal lekòl mwen di mesye mwen pa tande nou pase anyen sou radyo a si nou aretem donk nou jwenn yon am de pwen sou mwen fòk nou ta pase mesay la sou radyo epi nou aretem nan komin de petyonvil fòk nou ta mennenm nan komisarya de petyonvil gen yon nan polisye yo ki pase pa dèyè machin nan avèk yon lòt kal montrel yon bagay nan telefòn voye jem gade pandan m voye jem gade misye pranm yon kou nan figim e kòmsi yap idantifye Nan telefòn nan foto. Neg yo selman mande lisans e papye machine sak pase a men komanm konprann peyi a neg yo anvi remet gang pou gang yo pran peyi a fok yo pase epa polisye pa kek polisye lem di polisye yo mpa pale de tout polisye ou konnen nan tout ka gen exception donk fok neg yo yo menm yo pase pa polisye yo mfek aprann la a. Yo te arete chèf brigad Canapé-Vert lan e jodi a etan done mwen menm ki responsab brigad nan komin de Petyonvil e m gen Dyèg, m gen Metivye, m gen Gwojan, m gen Kagwo, m gen Enpas Grasyen, m poko janm dòmi pandan tout ane 2025 lan, m poko janm dòmi ditou m ap siveye bandi. Donk m konprann ke nèg yo fòk mwen pa la. Pou Vitelòm ka pase petisyon antre petyon. E m di menm si m te mouri jodi a m konnen gon plant ke m te plante sa pa ta janm rap. M idantifye youn nan polisye yo pou yon 25 yèm nèg yo nan yon patwòl blan ki make DCPR. Nèg gen yon 25 yèm ladan l misye te afekte nan komisarya de petyonvil la avèk yon gwo kò ankò nwa. Men pa bliye m di w ke yo gen yon sivil. ki nan mitan machin nan ki pa janm desann. Gen youn nan polisye yo, misye di, misye resi jwenn a zo grann li sa ke m tande. E sa yo pa polisye. E si sa yo se polisye, se polisye sa yo menm ki nan konivans ak bandi yo. Se polisye sa yo menm k ap bay antèn sou peyi a. Se polisye sa yo menm k ap fè aranjman ak gang pou gang pran peyi a. M ap mande ak wo kòmandman polis la. M pa genyen ase de fòs mwen menm. Sa m wè k pase m jodi a pou m ta reyaji. Men si gen leta, si leta ap fè travay li, polisye sa yo sipoze jije epi yo pini yo selon la. Paske nèg sa yo se mechanste y ap fè. Bandi yo di ke Yo gen lajan nan men yo. Peu importe sa yo bezwen Petyonvil yap jwenn li e nèg yo di ke fòk yo pran Petyonvil nan jou sa yo. Donk se la a yo pase jodi a e tout moun konn sa. Tout moun Metivye, tout moun Gwojan, tout moun Adrien, tout moun Dyèg konnen depi mwen menm nèg yo fini avèk nòmalman Petyonvil la ap pran gwo kou. Komisè lepolis Petyonvil la Misye konnen m byen. M se yon komisè ki trè sevè. Si misye te konnen m pa bon moun, li pa t ap sèvi avè m. Komisè a te fè entèvansyon. Komisè a te kouri vini. M te gen chans sèlman pou m te pran apèl, rele komisè a. Nèg yo kraze epi fèmen tout telefòn. Lè komisè a resi rive nan espas la, komisè a kouri, kouri fèmen nèg yo a machin nan. Premye sa polisye, yon polisye nwa m te yon vennsenkyèm ki te nan komisarya te dwe rale Kale li l brake sou komisè a epi l antre nan manman komisè polis de Petyonvil la. Sa vle di s on bagay byen detèmine. M ap mande Leta, m ap mande Normil Rameau, tanpri, gen anpil travay pou fè nan polisye sa yo. Tout moun konnen ou gwo dezi, ou konn sa w ap fè, ou konn fè travay ou. Men, nòmalman, gen polisye, si w pa mete aksan sou yo, n ap pèdi peyi. Tantativ dasasina, pase nèg yo bat mwen anpil. Nèg yo bat mwen a zam tout fòm, kou m pa ka vire kou m kounye a, se kado k fè m te kouri ale, m pa t kapab kondi machin nan ankò, te gen anviwon 5 polisye nan machin nan, men se.